Dèryè anyen m jounalis senyò. Bon m pa konn kisa w rele senyò. M swete w tande l. Si on traite ainsi le bois vert, qu'en est-il du bois sec? Ou konn poukisa m fè tout jou sa yo m pa janm reponn? Sa ede m konprann de bagay. Bidonvilizasyon medyatik la s on bagay ki fò yo chèche rezoud li. Mèsenarya medyatik lan se trè danjre e s on pwazon vyolan menm pou demokrasi a nan peyi Dayiti. M pa t reponn pou de rezon. Men pou premyè rezon an. Gen yon bann jounalis ki bezwen fè buzz, ki ta renmen. Ke yo gen yon nèg a galon, 25 galon, demen y ap ban mwen yon lòt ankò ap fè m 26 galon. Se bagay ki poko janm fèt nan istwa de la près ayisyèn. Yon nèg ki antre nan radyo, ti katkat, e ki fè dega sa a yo. Yo ta renmen pou yo nan yon sitiyasyon pou y ap entèvyouve m epi pou yo fè buzz. E otomatikman tou yo lonmen non m tou, yo fè buzz. Non, m pa t vle bay, m pa t vle bay odyans sa a. M te bay ekip k ap soutni Melissa a tan. pou yo te fè yon fo ak de nesans pou li, m pa konn si yo fè l, e m ta swete yo fè l. N, e m te pran ti tan tou pou m te wè, èske se ti Melisa ki dè mouvman an, oubyen se yon mouvman y ap pote l ladan l. Enben, se pou yon ti mouvman piti. Gen direktris ki te nan oganizasyon fanm ki revoke, ki di se mwen tou m nan fè yo revoke. Gen antreprenè evanjelik avèk kouvèti pastè k ap fè antrepriz, epi m te idantifye Leta kote pou antre kòb, ki dèyè mouvman tou. Gen òganizasyon dwa moun, lè m tounen la, m te denonse k pa ka patisipe nan yon seri de bagay Petwo Karibe k dèyè l. Gen polisye ki nan banditism ke m denonse ki dèyè mouvman. Gen jij kowonpi tou ki dè mouvman an, e gen yon pwofesè sangwen e ki chèk li koupe nan ministè lan k ap regle afè l avèk minis edikasyon nasyonal la ki pran mouvman an, k ap regle koze l avèk minis Ajenò. Gen jounalis ki te an mal de parèt egalman. Prezans mwen bay pwoblèm ak 25 etwal sa a sou do m, yo boulvèse, yo panike. E byen mesye map pral di nou yon bagay gen 3 verite nan 100 bagay Melissa di gen 3 ki 100 pou 100 kouton eske li te vini nan radyo a wi eske l te monte machin mwen vre wi. Eske m te ba l lajan? Wi. Eske se te karant mil goud? Melisa ap manje, l pa konte. Li plis ke karant mil goud. An n kòmanse nan istwa a. Poukisa m di lacharite gen lòd ou ne kòmanse pa swa menm? M pa janm fui devan aksyon m e m pa janm kriye tou. E sa fè, e wè Starline, le grand Starline, men poukisa m renmen l. Li di.

nan mwa mas lè l te rankontre m nan. Istwa a kòmanse fen fevriye, li pral kanpe ann avril. E sa fè ke m vin ak tout prèv yo. Mwen m se jistis m t ap tann, m t ap tann yon tribinal rele m pou m t al depoze men mwen mwen se sou radyo l ap fèt donk m wi wi m te prè m prè men istwa a gen yon chak vandredi nou resevwa moun ki genyen doleyans devan radyo a tèlman yo anpil m di m pap resevwa chak jou map resevwa vandredi fòk moun nan vin avèk yon pyès idantifikasyon avan pou m fè ajan an fèl rantre vin jwenn mwen si son gason fòk chemiz li andan pantalon l si l gen valiz fò yo fouye valiz la ajan sekirite sa malerezman yo transfere li pala men m pale avèl yè yon tip ki gen yon ti moto yon ti moto kòman l rele a. Misye nwa? Li pa ti nwa. Se te, li kon moto, li te konn vini la. Li konn la nan maten. Mackenson? Mackenson. Misye pre, misye pre. E pi, Mackenson vin kote m, li di m, Mèt la, m gen yon moun m ta renmen w resevwa l avan. Li se pitit yon zanmi w. pitit on minis li di l bezwen w urjan mwen di ok Mackenson te moute la a dè mikwo a Kijan Mackenson fè konnen minis lan se zanmi w? Non pitit ti fi an ki di Mackenson li se pitit minis entèl zanmi Bob sa vle di li gen yon komisyon pou mwen oh oh kounye a m di Mackenson fè l voye yon pyès lè m voye yon pyès lè l voye pyès lan siyati m wè sou pyès lan men li chape m m pa sonje siyati w lan. Siyati mwen sou pyès lan li pa gen siyati yon minis ke m byen Melissa Pierre-Louis Wi Melissa Pierre-Louis Kisa l voye yon kat idantifikasyon nasyonal Epi sou radyo l ap pale an li di nan peryòd lan l te gen 17 an M ta renmen konnen ki enstitisyon ki bay yon timoun 17 an yon kat idantifikasyon nasyonal Sa se premye bagay Men sa k te mennen Melissa nan radyo a Ken moman, jounalis kap kesyone Melissa yo pa janm konnen si yap pale a yon manman pitit 4 ans. Kat an ti moun nan gen? Li pa janm, m gen presyon si yo tal nan youn nan timoun yo vòlò nan Shalom yo, yo ta fèl parèt pou Melissa l tap ankò mye. Melissa te vini pou pitit li ki malad, ki a dyare, ki gen vomisman. Ki gen fyèv depi 3 jou li pa kapab voye l lopital. Lè m parèt nan redchose an, yo te mete l andan an, yo mete l chita andan an, li di m, a kiyès ou wè m sanble? M di, m gade l, m regade l ankò. Li di, ou pa wè m sanble a zanmi w? M di, m gen anpil zanmi, men sensèman, m pa t sou, m pa t vle konprann, ou konprann sa m di w la, m gen anpil zanmi minis. Li di, Ou kwè m sanble avèk Ajenò? Epi m regade l ankò, m di, Chita. Epi l ap esplike m. Li di m, Relasyon l avèk Ajenò, ke l di k papa l, ki se zanmi m, e sa fè bon bagay Thomas Sankara te di e m renmen l, lè on. Wo grade nan lame a vin di Thomas Sankara ke Blaise Compaoré ap prepare yon konplo pou asasinen l. Thomas Sankara reponn jeneral la, e wo grade a. Li di, Souvent entre deux amis, c'est l'un qui soit ami de l'autre. L'amitié ne doit pas trahir, mieux vaut d'être trahi que de trahir li di prefere ke Blaise fè sa lap fè a men li menm li pap fè okenn aksyon kont Blaise men lanmò Thomas Sankara kòm se zanmim Agenor ye. Se pa minis la k zanmi m. Mwen menm avèk Ajenò, Kadè, nou konnen de trè movè moman nan près la. Ou pa t janm konn si Ajenò te jounalis? Mwen konnen li te yon kwonik nan. Mwen menm avèk Ajenò nou fè 1994. E se devan mwen menm avèk Ajenò, yon polis an ble yo bay yon manifestan yon kout baton nan tèt devan APN nan. Epi Marines yo menote polis nou an ak tout inifòm nan. Se mwen avèk Ajenò ki kouvri arive premye bato k ap prepare retou Aristide 15 oktòb 1994. Ou wè, amitye m avèk Ajenò se yon amitye de trè long dat. Men li menm li te vini pou l vin demoli Ajenò. Nan emisyon Premyè Okazyon, mwen di l, Ekoute, men sa m ap fè pou ou. M apral rele minis lan, kòm ou konnen se zanmi m. Wi, l di, l toujou ap pale de ou. Men tifi an toujou frekante kay Ajenò, ikonpri sa manman. E madam Ajenò, sa se sa pawòl, m pa t mande minis lan sa, li di madan Ajenò se marenn li. Donk kounye a, mwen menm ki se pè de fami, m tande l rele manman l. Bruce mande eta timoun nan. Mwen di, Kòm ou gen yon timoun ki malad anpil, mwen di, Kot papa timoun nan? Li di, E youn nan rezon k fè Ajenò gen plis pwoblèm avè l, li pa t konn mesye an, se apre l ap konn mesye a nan gang, donk li pa pran kòb nan men mesye a pou timoun nan. M di l, Ok. M di l, M pral resevwa lòt moun. Li, Kounye a l prale. M di l, Ale. Kòm se wikenn, w ap vin kote m lendi. Li di m, Men kòb moto m pa gen. E fò l ta mennen pitit la lopital. Moun k ap fè byen yo tande istwa a byen wi. Pa gen anyen m ap defòme e prèv yo la. Epi mwen ba li, m te gen 600 dola nan bous mwen. Te gen de biyè kat 200 dola, de biyè. 200 byen depi emil goud mwen bal 500 dola e sa fè wèl twonpe sou kòb la wi paske li pran kòb la an mèt repriz li pa pale de 500 dola sa poul voye pitit la lopital frèm men verite nan tout istwa a se yèswa m di bondye devan sitiyasyon sa aprè guerrier henri fin relem m di frape frape frape frape e menm di m wèl fè 4 vwayaj lakay nou. Sa sa An tou an tou anplwaye l definitivman Li di men pa mwen k pou di l sa pou l fè M di fè travay ou mon frè Mesye vin swiv avè m Fat vin wè Se te nan fen fen fevriye li te vini an Lè m fin ba l kòb la men premye mesaj tifi an ekri m Nou wè Li ekri m mesaj sa le 3 mas 2018 BB. Wè mwen wè wè repons mwen? M pa di l m pa m pa di l anyen m di wi paske m etone kouman l fè reponn mwen bebe a m di wi Kòman w ye bebe kòman w pase nuit lan ou anfòm nou wè l nèspa mwen di anfòm anfòm wi anfòm anfòm wi sa vle di pa gen entimite epi l voye yon vòks.

Mwen menm, m ap finanse w. M di ou jèn, ou ka vin minis tou. Epi men sa, men imaj la. Sa a se imaj kay la. Li voye, se sa l di m li t al kot moun nan jwenn. Wè l di m, men kote m jwenn lan wi, men kay la. Li voye montre m. Men kote pou fè biznis lan. Pou fè biznis lan. Men, men sa m voye ba li. M voye l ba l kat pla men, ki se bravo. N ap wè èske gen bay entimite la a. Pa gen anyen dentimite. Men dèfwa l eseye pran m sou pyèj kòm s on moun k ap pale a mennaj li, m evite sa. Ok, men kote l ale. Wi, li genlè pa konprann poukisa m bat men an. Li di, Poukisa? Mwen di, Degaje w. Epi m di, Li pa mal non. Ou wè sa l di m lan? Men m te gentan ba li lajan an. M te gentan ba li karant mil goud la. Lè l vin kote m nan lendi, nan radyo a, sa se istwa apre karant mil goud lan wi, mwen di l konsa, Waw! Mwen bliye si m te gen randevou avè w. Malerezman, mwen. Pa a kòb sou mwen. Li di m depi w ap jwenn li m pral avè w, ou pral ban mwen l. M di e jis gresye wi, li di m wi m prale. M tande l di l gen foto machin, pwobableman se pandan m te nan machin nan li t ap espyone m li fè foto a.
Wi, pwobableman, sa petèt men m ta renmen l montre l. Ekoute mesye m ap di n yon bagay, m ap di n yon bagay, an 2006 m demisyone nan DGI pou m al kandida o sena pase lalwa elektoral la te mande sou nan leta demisyone. Menm 2006 sa, m te direktè enfòmasyon Radyo Megastar. Premye moun ki bay Eddy Chaleus lèt demisyon m se te mwen menm, paske m pa t vle pou m kandida o Sena pou m ap resevwa lòt kandida o Sena pou m gen priyorite sou yo. Se konsa m ye. Si l vini avèk yon miniskil prèv m te kouche l reyèlman, swa l vin a yon temwen, li vin a rad ki te sou li, fè dèyespè gade. pou wè si yo wè tras spèm mwen sou li pase gen espè pou sa li vin a yon foto li vin avèk yon videyo je demisyòn de mon pòs e je mè fen definitivman a ma karyè de journalist donk sa vle di ekoute ekoute nap nap ou konnen kesyon nap poze w wi wi non non non fòm fin fòm fòm fin li tout bagay yo ok sa se te kesyon talè talè talè talè bon donk. A pati de sa w di an la a, donk pa gen okenn relasyon seksyèl ke w te gen avè l? Ditou pa! Ann swiv, ann swiv dyalòg yo. Ok. Kounye a li di, kay la, aprè karant mil goud lan wi, yon semèn aprè karant mil goud la plis senk san dola m te ba l pou l mennen pitit lopital la wi, erè m te fè lè m rive Gresye, m al montre l vila a mwen an, epi m al nan magazen avè l. Epi li di wi! Li di felisitasyon! Paske depi lè a, li pou li m son nèg ki rich. Men sa l voye di m. Peye kay la, w ap swiv. Se pou nou swiv wi! Pou nou swiv mesye! Pase ban m ti tan m paske 5 jou moun ap rele m patou dan lemond. Fanmi m ap kriye, moun domine m di yo pa kriye pou mwen m pa kriye. M pa ka kriye pou sa moun ap di. Ok. Meni, peye kay la pou manmi m. Ok men sal dim li fa kob la men sal dim li fa kob la rapol banm sou kay la mwen peye kay pou manmim lèt ak kèk lot bagay pou bebe wè pou bebe mwen rete 2 mil dola mpral achte poum vann ok anale mwen peye. M di tout mes félicitations ma chère avek kob m te ba li a. Son kob ou te bali oubyen ou te prete l? M pa, ekoute, kòm avoka m pa ka di m te prete l, m pa t fè l siyen anyen. Son kòb mwen ba li, men m pa vle fè l konnen ke m ba li l pou l pa gaspiye l, m fè konnen m prete l men m pa t siyen anyen avè l. Ok? Regat Guerrier, Dakò bebe. Menm moman l fin gen kòb la nan men l, li di l peye kay avè l, li pral achte machandiz lan, Ou wè sa l di m la? E pou biznis lan nou te pale a? Li pa ban m yon souf menm. La m wè m ann afè avèk yon dechèpiyèz. Mwen di l pita n a pale. Kounye a m kòmanse ap fwi l. Mwen mèt mande enfòmasyon de li bebe. Mwen di oke. M ta di oke lòv. M wè se nan pyèj l ap pran m tout bebe sa yo. Li wè kote l rive. Li di dakò boo. Kote w ye la a? Mwen di mwen nan boutik mwen. Pandan m di l mwen nan boutik mwen an, Mon Vox.
Bon, lòt semèn nan pou mwen tou di mwen nan boutik ou. Pa twò lontan lè w mande m jan w fè la, m ap di w cheri mwen nan biznis mwen, pa vre bebi? Ya!
Sa vle di ke lajan m pral ba li a lòt semèn, l ap nan boutik li tou. Menm bagay li voye montre m l achte. Ou pa janm pale avè l pa voice? Ou pa gen voice tou ou menm? M pa janm voye voice.
M pa pran nan kraponnay. Kounye a, men, sa se sandal l achte, ti rad. pou l al vann nan zòn nan ok ou gen avèk rès kòb la li di ou wè kote a byen bebe kay la mwen di wi li di kilè w ap vin gade l papi si m ale sa k te rive jounalis Pleganyò lan t ap rive m tou sa k fè sa kote li te. Gran ravin fò mèkredi ti bwa anwo an se la wi. Kounya men Ebyen men m kòmanse vle sui'l paske gon moun ki te wè lè'l tap sot nan biznis lan ki dim Bob si w konn ti gon moun jis gresye e moun sa prè pou l akonpaye m al nan tribinal la jou va gon tribinal wè wi kounya mwen di avan lontan li di kòman sa m pa konprann. Li di, Silteplè, m pa reponn. Li di, Bebe, komès la ap mache wi, Bobi. Men sa m reponn, Ankouraje. Kounye a, men komès la. Ou wè? Ou te voye men komès. M di, Good, epi m bat men m dèyè. Kounye a, le 4 mas 2018, li ekri m, Bonjou, Bebe, kòman w ye? Mwen, kòman w pase nuit ou? Mwen di, Anfòm wi. M t ap tande, m t ap tan, m pa tande w depi m maten, Be. M ap rele w, m pa ka jwenn ou, Be. Ou anfòm? Kounye a, m ap, m ap fui. Le 5 mas, li rele m. Mwen di l, Digicel k ap bay pwoblèm. Yon nèg k ap demake. Li di, Oke, kòman w ye? M di, Èske w geri? Li di, Wi. Li di, E kounye a oke, m ap tann ou. Kounye a, se m ap tann ou bò stad la. M pral benyen. M di l, Oke. Li vini nan machin. Se yon dezyèm fwa l ap vin kote m. L ap vin kote m pou vin di m men kisa l ta renmen fè, men m p ap bay kòb vre paske m wè se yon son m ap demake l. Di m non. Lè sa w pa t rankontre avè l.
Kounye a, men sa l di m, Èske w vle ede m? Èske w renmen m? Men sa m reponn zanmi oditè, On fi k mande w èske w renmen l, ou pa t gen relasyon, mwen di ou se zanmi m. Ou wè Guerrier? M wè sa. Èske w prè pou w ede m vre, pou w avè m tout bon? M pa pale de bagay sa yo avè l. M wè se nan pyèj l ap pran m. Men kote m di. Map baw repons pita. On nèg ki ankouraje on fi kap diw tout bagay sa yo ou tap voye love ba li? Mwen nan konferans redaksyon m janm patisipe nan konferans redaksyon la se fwi map fwi se fwi map fwi ok 2 jou ou ekrim pa reponn Bobi comment vas tu kounya l di Bondye renmenw se bagay moun konn voye bay moun montre ou konprann bay wi ti mesaj m dil mèsi ok bebe mwen bezwenw wi map relew ou pap pran apèl lè sa m voyel sou lis wouj paske gon moun ki gentan dim. Li fè lòt moun gen bagay li fè lòt moun ou pa bat poul fèm li e papa te dim moun li di papal la te dim pran prekosyon avèl kounya mwen wè lèl relem mwen di mwen poko fini li di lèw fini fèm konnen paske mwen bezwenw anpil kijanw konnenl bezwenm nan li di a kilè wap ka relem papi paske sam bezwen diw lan urjan mwen menm mwen dil ekrim pito gòj mwen ap fèm mal sa vle di mwen wè gon moun ou vle dekouraje li di. Men li dèryè. Men sak pral met kont lan. Mwen jwenn kote pou m fè biznis lan e m ap tann pou w ka vin vizite l. L ap bat pou l rantre m Kafoufèy. Mwen lan antre fò mèkredi m pa vle antre. M di l samdi. Ou wè? Samdi. Men, men vòks li. M tou voye foto a pou pou w ka wè ki kote m jwenn lan tande. Ok. Epi, mwen, li di se menm bagay l ap di la. Yo mande m 150 mil goud.
Pou kay la, men kay la. M di pou konbyen lane? Nan ki blòk? Ann tande repons li. Dezyèm bò lakay mwen, lè w vire bò legliz Wesleyèn nan, lè w pral sou dal men Lnanpwent lan, nenpòt sis chanm, tankou m jan m te di w la, si m ap fè l, m gen dwa chèche yon twa fanm met ladan l pou fonksyone, m ap toujou fè kòb la. Twa fanm?
Mwen poko negosye nan zone si pral repare. Tande, tande, tande, tande, tande vox la byen. Nan zòn bò lakay mwen lè w vire bò legliz Wesleyèn nan, lè w pral sou dal men nan pwent lan, nenpòt 6 chanm, tankou m jan m te di w la si m ap fè l, m gen dwa chèche yon 3 fanm met ladan l pou fonksyone, m ap toujou fè kòb la. M poko negosye a moun nan paske yo pral repare l, fè tout bagay, kidonk fò ta vini kòm yo, jodi a m t al gade m wè l nan reperasyon y ap pentire l, chanje pòt bay sa yo. Si ou ta vini avèm o mwen n te ka negosye a moun nan an kòm li mande 30 mil nou te ka bay pri pa nou ou pa konprann men yo mande m 30 mil li pou 1 an liye wi e nan zòn lòt lè pral vire sou dal zòn kote sa gen anpil moun pa janm zòn bò ka bò lekòl kastra pa janm pa gen moun nan blòk sa yo tout minwi inè kidonk si m te mete janm te diw la map met 3 fanm nan ladanl bagay sa yo paske gen nenpòt 6 chanm a kouche. M te ka met yon kabann nan chak chanm sa yo. Kòm ou te di m si m jwenn estonmak mwen ap adapte m. M te ekri l wi dam ou te di m k ap vann mache Ipolit la. M ap ekri l m gen dwa toujou met komès rad la devan l tou paske gen yon gran espas li. Se ou sèk pou ta vin gade l pou ta negosye a moun nan bay sou paske konnen mwen m pa kapab. Ok.
Men repons mwen. Se la a amitye a pral kraze. Pa gen lanmou, pa gen bagay, cheri l te bon, ki lè n ap refè l. Pa gen bagay sa menm. Men, men sa m di. W ap tou fè motèl ladan? Wi bebe. Ou pa di m anyen non papi mwen. Pwomèt mwen ke ou p ap pèdi sa. Men sa m reponn. Mwen pa ba w garanti non pou kounya. M gen yon ti pwoblèm ak labank nan yon koze divòs. Tout biznis mwen ipoteke. Ok bebe men wap vin vizite l Ah yap tann mwen Ah yap tann mwen M di si posib Kidonk m pa bezwen mete espwa m sou li Ok si w pa kapab pa fòse ok Ajenò ka ban m sa Sa a li genlè pral fatak li Men sa m di l Guerrier Depi w panse sa goumen pou sa w kwè Li di e pa konsa non ou te pale avè m avan non M di l, Men repons mwen. Mwen te di w m ap akonpaye w toujou. Kounye a mwen gen enprevi, mwen gen pwoblèm. Wow! Oke, mèsi kanmenm. Kounye a, m ka fè sa m vle, pa vre? Kounye a, m di, Fè tout sa w wè k ap bon pou ou. Depi w santi w ap tire pwofi ladan l. M te fè tout sa m te kapab. M pa ka pran demele yon zanmi Poum metel sou do pam. Mesye eske la nou wè komisyon ajenò wè li voye ti bagay ban mwen nou pral fini zanmi oditè nou pral fini gon lòt vox nou pral tande se la bagay la dejenere li ekrim pa reponn kounya mdi poukisa tout mesaj sa yo mesaj li voye bondye bon bondye ka retirem on lè map gran fanm tou mwen mdi poukisa tout mesaj sa yo pitit li tretem de trèt mde goumen sa mdil mèsi anpil se bon pou mwen tanpri men meni. Tanpri, kanpe sou imaj parabòl ou yo w ap plede voye ban mwen an. M pa di w trèt non, men jan w kanpe a pa bèl. M pa kont ou non, e mwen ki fè sa, mèsi anpil oke. Pa gen kesyon rapò fanm a gason. Ou pa santi ou mete dlo nan zye m pral oblije kraze yon fwaye pandan ou menm ou te ka jere sa. Ki fwaye l pral kraze a? Fwaye Ajenò Kadè. Kounye a m di, dosye sa twòp pou mwen. Mwen lave men m kou Pilat ladan l, m swete zanmi m bon konba. Zanmi m di, Ajenò, ki zanmi? Kòm se konsa w chwazi kanpe, bòn chans Bobi! Oke? M di, Parèyman. E pa vre? Kounye a, La nou nan ki dat? Nou nan 8 mas. 8 mas 2018. Kounye a, men sa l fè. Li pran foto minis lan, sa e pitit li a. Sa yon pitit fi minis la ki gon andikap, sa son lòt pitit minis lan, li fon album, li dim li pral lage sa sou Facebook, sam panse? Nan mwa mas wi nou ye kounya men men sam dil mwen menm poum moutrel m pa gen lajan Agenor nan menm m pap plede pou Agenor Se yon zanmi ki te nan yon difikilte, m te ka fè yon antant, m wè pa gen vwa dantant, m retire kò m. Li di, mwen di, mwen wè yon postè. Men wi, mwen pral lage l sou rezo sosyo yo, sa w panse? Men sa m reponn. Ti madanm, nou ka toujou pale lòt koze. Tanpri, evite m de koze sa a. M te jis ba w yon konsèy, m pa oblije w obeyi ak li. Oke bebe, ou gentan pa renmen m ankò. Eske m pale de renmen la? Mwen di mwen jis mete w alèz. Nan kisa? Ou pa di m anyen. Bebe fòk nou ta wè pou nou pale plis ou te di m yon bagay se afè kòb kay la. Epi men kouman rapò a vin fini, m pran konje m la, m pa janm bagay pale de afè radyo, men dènye vòks madam nan pral voye.

Depi a laj ki laj manmanl ap peye kay e kounya li granmoun epi poutan l di nan radyo lèl te byen avèm nan 17 an l te gen nou wè kontradiksyon yo nou wè nan ki sosyete n tonbe zanmi oditè si bagay la pat fè la navèt radyo m te swete l pran ann fon tande gen anpil bagay ki fèt kontrèman avèk avan anplis m trè konpreyansif anvè w menm paske se w menm ki fèm map fè komès ki fè tout sa. M pa jiska prezan m pa di ke yo pa fè non jiska prezan men m di w bon m pa kay manman m pa konnen ki sòt li ka fè pou mwen jis li pale avè m anplis de sa m poko ranmase kòb lè m fin ranmase kòb la m pral achte kidonk si m al a 2000 m al achte lè m rive m ka anvi achte plis bagay kòman m ap fè
Èske nou ka bloke la repiblik pou yon istwa de se jan? Fè byen pou tout moun ou kapab. Tout jan ou kapab, tout kote ou kapab, jouk tan ou pa kapab ankò. Mes confrères et consoeurs de la presse, Mwen prè pou m ba nou tout imaj depi premye jou dyalòg mwen avèk Melissa. Premye jou a m ba l 500 dola pou l voye pitit li lopital. Lendi nou pran randevou ak li te moute machin mwen n al Gresye nan youn nan bobi yo. M ba l 40 mil goud. M di l mwen prete l li men m pa t fè l siyen Oken papye. Lè zanmi an wè l ap sòti lakay mwen, yon zanmi de Gresye k prè pou al nan tribinal pou di m kiyès Melisa ye, sa Melisa te fè l. Li pase l t al kouche a Melisa, li pa t met kapòt. Melisa gon fon, men kouman l fonksyone. Li gon perik, epi l alagason. Lè l alagason nan, l met yon gwo zanno. Bon defwa l vin sou mwen, m pa wè se li. Li sa, l ap sot lakay lan, l pral pran moto, li retire ti zanno a, li mete gwo zanno a, kounye a l met perik la. L al lakay ou plizyè fwa?
De fwa.
De fwa. Men li vini al, nan radyo l ale yo, li vini al lòt mesaj. Donk sa vle di ke mesaj ou li ban nou la yo, se pa mesaj Melissa al li nan radyo kote l t ale yo genyen. E sa k etone m? E sa k etone m pou m imajine ke kòman yo manipile yon timoun? On gwoup de moun manipile on ti moun pou yo regle pwòp afè pèsonèl yo epi yo griye m ladan l. Mwen pa tchoul Ajenò, m pa mesaje Ajenò, m pa avoka Ajenò. Melisa al ka Ajenò lè l vle. Men manman Melisa se a moun yo l ye. Bon minis lan ta gen on kòb pou l bay Melisa. Lap bay manman Melissa ba lil kòm se mwen menm pou Melissa ta bay kòb pou bay Melissa mesye eske nou wè des istwa nou wè nan ki son sosyete tonbe antouka les amis de Bobi en Guyane française Bob est le même d'hier aujourd'hui m pap chanje map rete menm moun mwen ye an mèsi Patrick Monsignac pdg malgre tout sa yo te di ou di ou kwè nan mwen ou pat pran presyon E mwen menm m te fè 3 jou sa yo ap tande Melissa kap fè lanavèt medyatik jodi an tout medya ki bezwen on repons nan menm pase repons sa oubyen vin pran telefòn mwen map ba nou tout debi konvèsasyon m a Melissa jiska lafen. Mèsi a pou. Wi men bòbòb nou paka kite w ale bon byen ke nou pran yon bon pati nan jounal la paske pandan tout. Tan ou pa reponn yo donk se nou menm wè e kòm kolaboratè kap resevwa mesaj gen moun ki di ke Bob pa ka la e pou tout bagay sa wap di donk nou menm nou pataje l avèk li donk fòk gon reyaksyon fòk gon reyaksyon ki fèt. M fè 3 jou san manje m fè 3 jou san manje sèlman dlo m bwè malgre tout vigè nou wè m gen nan jounal la e Rogès Romilus te de New York misye kriye se twozestach matant mwen k deran dlo nan zye m ki konnen m. E zafè m chwazi pa janm kriye nan vi m. E se tribinal m ap tann. Kòm etandone yo di l pa t ko gen dizwit an, e l avwe de fwa e se kat li l te voye la a, se tribinal m ap tann. Paske m pa p pote plent pou li paske m pa gen anyen nan men m pou pwouve m te prete l lajan. Byen ke li menm ankò ak bouch li, le méchant commet toujours un acte qui le condamne à mi-chemin, li menm a bouch li di m te ba l 40 mil, m ap sèvi avèk sa yo pou m fè. E sa lalwa di pou m fè pou m mande l kilè l ap restityem kòb la? Yaya, m pa konn si w gen yon kesyon, men m vle di Bòb, mande Bòb, sa k rive a? Donk li di ke se jalouzi lòt konfrè e pou angajman l antanke. Anplis lòt konfrè, lese m pale ala. Non, non, anfèt angajman w tou, angajman w pou denonse yon seri de moun, yon seri de pratik pou deranje. Tande non, pa prese. Gon èks kolaboratè isi ki vin konfrè kounya. M. Dayè, pi fò kote l pase yo, li te pase kòm direktè enfòmasyon. M konn ki kondisyon yo mete l deyò, se toujou menm istwa a. Konfrè sa a se t on kole ankonbran nan jounal la. Kòman sa?
Li di se sèlman entèvyou l ka fè. Menm lè w pipi kenbe m la pou m ta fè l li on nòt pou m gentan kouri al pipi l pa ka li l. Se sèl entèvyou l ka fè. Nan entèvyou a l brase moun, li avili moun li vle, li negosye ak moun e se li menm ki an rezo. avèk on bann lòt mèsenè andan metye a, yo fè Melissa yo pran tèt li fè l fè tout istwa kouwè. M gen enpresyon kot Melissa ap tande m la Melissa ap kriye. Non li pa sèl li pa sèl konfrè li pa sèl konfrè ki trete dosye w la. M pa ba w kat gwoup moun ki ladan l. Avan m vin la a, m pran tan mwen pou m chèche konn kiyès ki dèyè Melissa. Apa m ba w kat gwoup, kat kategori moun ki dèyè l. E l gen lajan. Moun ki dèyè l yo gen lajan. Lajan se pa sèlman pou nwi Melissa je non. E sèl sangwen an ki li menm gen pwoblèm avèk aje non e lòt moun yo se pwoblèm yo gen avèm ou konprann dè zantreprenè evanjelik mwen di yo se pa pastè nou ye se antreprenè evanjelik bay leta sa nou dwe leta yo kouri y anbrase dosye Melissa gen yon gwo gwo òganizasyon fanm ki vini m vini la mwen di l pa posib pou lapolis ap chèche yon moun pou lapolis ap ba l sekirite epi prezidan an sòt m arete yo revoke l lidè mouvman m konn tout moun ki nan mouvman yo wi. M konn tout moun ki nan mouvman yo Neye pa pè M pa pè Epi aprè etap sa a pèp ayisyen pa gen lòt chwa non Se mete m dirije peyi a wi Se yon gason kanson m ye wi Se yon moun w t ap fè 3 jou ap kriye wi M pa nan entimidasyon non E si Melissa vin kot Epi. Gen 2 rezon ki ta fèm fèk fè Melissa kado kòb la. Premyè rezon an, gras a Melissa, m rive idantifye vrè ènmi m ak fo zanmi m andan près la. Se kounye a m wè ka m, si m te konn koute nèg ki envite m nan fèt al bwè, yo t ap anpwazonnen m deja gras a Melissa. Gras a Melissa tou. Mwen konprann sosyete sa lèw vle detwi yon moun son rezo yon ti group mèsenè nan près la ki pran kòb la pou detwi moun nan e le peyi nira nul part. Èske w vrèman reflechi Bob se sou sak k rive w la la e. Ki leson?
Ki leson m tire ladann? Wi, paske la ou di se angajman w nan denonse yon seri de pratik, de moun, ou te pale de jalouzi sèten konfrè, men ou pa sèl moun ki pran angajman sa, ou pa sèl moun nan radyo kap denonse. Poukisa se toujou Bob se, Bob se tire. Bob se fè aksidan, Bob se, poukisa se toujou ou menm? Èske ou reflechi vrèman sou sa ki di Bob la? Bob se pale yon kreyòl tout peyizan konprann. Gen nèg ki vin fè dezèdtan l ap bay yon nouvèl, peyizan an vire radyo a l pa janm konn sa nèg la di, malgre se an kreyòl l ap bay nouvèl la. Ou pa tande peyizan yo di sa? Lè w al yon kote ou pa tande tout peyizan di w gras a Bob yo konprann nouvèl? Kidnapè a, m fè peyizan an konprann. Nèg ki nan lapolis la k ap vòlò a, li p ap zanmi Bob. Minis ki nan koripsyon an pap zanmi Bob. Minis ki gen madanm, pitit an tè etranjè map mande l pou mete yo la pou l ka jete yon rega sou peyi a lap zanmi Bob? Mango a mu! Kè nèg sote. Menm jan kè yon bann nèg Leyogàn sote. Devlopman map fè Melye, devlopman map fè Flon, devlopman map fè Santo, devlopman map fè Twen, Jera, Duni, devlopman map fè Dabòn. Nèg yo di Bob pral kandida. Depi nèg ki te kandida ala depitasyon kè l sote, se mwen ki moute radyo m di mesye pa bay tèt nou pwoblèm m pa kandida ala depitasyon. Nèg senatoryal yo kè yo sote. E vin wa fè nèg manyòk k ap pale, nèg k ap prepare ou wè kounye a yon gè chaken kont chaken k genyen. Ou wè youn ap detui lòt pou yo ka rete. Sa ap avili sa nan petwokaribe, sa ap bagay pou l ka rete. Enben lè ti Bòb ap parèt an flèch la chak fwa Galvèz vin la l di nèg manyòk la kè nèg sote monchè. Ou pa wè verite yo menm? Guerrier.
Non, mwen panse bon nou pa ka fè tout jounal la avèk kesyon sa. Bon, men an fini, an fini.
Bon, mè konfrè konsè de la près, si nou bezwen repons, pran pati jounal sa, lage l, epi map ban nou telefòn mwen, map ban nou telefòn mwen tout, epi mwen, ekoute, Dieu m'en soit témoin, men nimewo Melissa, men kote bagay la pral gate, bon m ban nou finalite a. Èke nimewo sa se pou moun pa di map voye anlè se 44 30 31 23 mwen te blokel an mwa davril depi lèm an konje a men kilè yon moun vin relem pandan map fè entèvyou avèk bandi tije m mandel nonl tije dim li rele sony jean moun nan dim se melisa li pa rele sony joseph li rele sony jean. Paw konn Melissa e nan fyèf yo li anwo a epi Melissa kounya men sou ki nimewo Melissa vin relem kounya epi li di m byen kontan w tounen m byen kontan w tounen m te gen mil dola pou m al pran inifòm mwen wap ban mwen l se ou k pou ban mwen l mwen di Melissa m prete w on kòb ou ko menm ban m rapò sou li m apèn tounen m andete m gen on bann dèt nan kò m epi w mande m kòb inifòm Melissa epi Wi men mesaj la ekri men sou ki telefòn Guerrier verifye tout sa m di mwen klè ladan yo e m kite yo la pou tout moun wè Stéphane anvi friz fè respo telefòn respo telefòn paske la se moman verite ok men si nou vle konfime zanmi oditè m te ekri Melissa epi menm kote m fin pale avè l lan m bloke li m bloke l paske gon moun ki te esplike m yon bagay de li m ap mennen ankèt pou m konn si se vre paske moun nan te klèman ok li rele m sou 44. 26 14 57 on fwa m di m pap bal kòb lekòl lan epi nan demen m tande l nan.